Pou nou di m sa k pase, sa k pase, ebyen fò m di nou ke ka toujou gen yon ti pwoblèm teknik. Gen moun ki asosye teknoloji avèk lafam. Paske yo di ke teknoloji li varye menm jan ak lafam. Li tankou yon mont ki nan bra w. Li kapab toujou ba w yon minit an reta oubyen an plis. M ap retounen priye ankò du fèt ke nou te kontrarye. M ap prale vit ankò. Prepare kesyon yo pandan se tan pou n poze politik, mistik, biznis, agrikilti tout sa n bezwen ladan l nou ka poze l. Imòtèl, etènèl, inefab e sakre Pè de tout choz ki è pòte su le charyo woulan san sès dè mond ki toun toujou dominatè dè kanpay eteryèn

Mwen konnen Apollon pa janm pa an premye oubyen Polynice toujou konn an premye tou pafwa l konn pase sou Apollon e answit nou gen Marie Victoire tou pa janm pa gentan rive malgre l poko rive nou gen Jean Elysée Fleurantin ki deja la toujou li abitye la. Nou di n mèsi du fèt ke nou kòmanse la. N ap tann toujou epi toujou pataje bay lòt moun pou yon fason pou yo ka kouri vini. E si gen moun ki neglije tou, chèche ou konnen kisa yo genyen. Pa bliye abòne, pa bliye pataje de fason pou n ka gen plis abòne, pou n ka plis ankouraje. E nou te gen anpil bagay pou n te pale. M panse ke jodi an gen posibilite a paske se nou k ap poze kesyon yo. Sonje ke nou gen inè de tan pou n fè ansanm. Sa vle di, Jimita, m wè w deja. Inè de tan pou n fè ansanm nan, sa vle di se nevè pou dizè. Li pa plis. Sa vle di pou nou pa pase n konnen Abolon plenyen deja l di lè a twò kout. Men, manje ki gou pa janm anpil nan asyèt. Fò n degaje n pwofite inè de tan pou n poze kesyon yon fason pou n ka gen tan elabore ansanm. Sa pou nou ranje pou n ranje ansanm, sa pou nou kritike pou nou kritike yo ansanm. Anpil moun nan moman sa yo yon ti jan dekouraje pa rapò a tout tan Ayiti gen la nan kesyon manifestasyon chak jou, moun ap pran gaz, moun ap dekonpoze, moun ap pran bal nan lakou lakay yo. Tout sa yo vin bay anpil pwoblèm nan peyi a la, gen anpil plenyen ladan l. Imajine w pou w sòti pou w al regle aktivite w, ou pa kapab ni lannwit ni lajounen. Lajounen se bal, se gaz, se dife, machin kwaze, tout kalite bagay. Mwen m fè foto sa yo voye bay zanmi m aletranje pou yo wè ki sa k anpeche m. Leswa gon lòt pwoblèm ankò, ou menm de, menm legliz pa ka mache, paske seremoni legliz yo pa ka fèt nan leswa. Answit tou, Yon seremoni mistik pa ka fèt le swa, paske fòk gen balèn ki limen, fòk gen dife k limen, gen de bagay k ap fèt. Ebyen depi nèg la te wè kot dife a limen, y ap tire gaz nan direksyon w lan, yo tire bal nan direksyon w lan, paske yo gen dwa panse se bandi yo k al k al refijye kò yo nan raje a nan bwa. Sa vle di ou nan bwa ou gen pwoblèm, ou nan lari a ou gen pwoblèm. Nou pa ka viv de sitiyasyon konsa, sitiyasyon merite chanje, li lè pou bagay la rezoud, m pa konn ki lè l ap rezoud, fòk bagay sa a rezoud. paske li anpeche tout bagay fonksyone mwen menm m anndan sanktyè m sanktyè m map pran gaz gaz bidon gaz m gen plizyè bidon gaz ke m konsève ke yo voye fwape nan mi w lan e anndan moun k avè m nan m oblije ap prese pwoteje l plis ke mwen pou yo pa antre avè m paske si moun nan mouri e gaz ki tiye l yo pap janm kwè se gaz la vre. e ou wè lè yo tiye moun isit yo mete tout jan de fado sou yo pou montre ke se vòlè se kriminèl mwen menm m oblije ap pran de prekosyon pou de bagay pa rive mete m nan konplikasyon sa vle di nou nan peyi kote ke ou wè baay politik sa nan li atake tout lòt bagay nan vi nou menm pèp ayisyen menm nou menm k aletranje baay sa li afekte nou sa rann ke menm respè tou nou pa gen lè n devan etranje difèt ke n se ayisyen epi gade sa k ap pase nan peyi nou. yo nou sanse pa de moun ki sivilize. Nou gen de sitiyasyon ki vrèman di e ke n ap konfwonte ok Johanne Derazen Derazen ok m wè w la e sa yo m vle ke se nou menm Ayisyen menm lè nou pa la a nou lan lòt peyi men kòd lonbrik nou marye avèk Ayiti pou n ta reflechi ansanm sou de sitiyasyon ke n ap viv la ki pa vrèman bon, ki vrèman difisil e se nou menm tou laba k ap jere peyi Dayiti pa rapò a ti transfè ke n ap fè nan lajan esklav nou ke n ap pran pou n pataje pandan n ap peye tout bil nou yo nou vin rete a zewo n bagen ankò men nou panse ak yon ti fanmi. Pou desanm nan m konnen anpil nan nou pral soufri laba paske se tout fanmi k lage sou do nou pou yo mande nou lajan pou yo pase desanm yo. E fò m di n nou menm ki laba nou sible plis ke yon moun ki an Ayiti, pa egzanp pa rapò a fanmi nou. Yo toujou konnen yon moun ki aletranje se yon moun ki rich, se yon moun ki gen mwayen, k ap ranmase lajan atè a, yon sak nan men l k ap plen kòb. Ou konnen, gen de moun ke nou fè transfè pou yo, de pwòp fanmi n, nou vin pa ka ba yo ankò, se yo ki leve kont nou ankò. Paske nou te toujou konn jere yo, nou vin pa ka jere yo pa rapò a sitiyasyon n ki vin chanje, swa bil, swa yon timoun an plis nan kay la, yon lòt bagay. Nou vin pa ka reponn ak de bezwen ke yo genyen lè yo akòde yo avèk nou. Sa rann ke moun sa yo tounen, vin tounen kont nou, yo vin malfèktè kont nou, yo vin ap fè maji kont nou, difèt ke nou pa toujou ka alimante yo an Ayiti. E poutan, kote n ap viv la, bagay la vrèman difisil. Se se yo wè pou yo ta ba l wè. E sa k fè gen de fanmi, olye l voye ap plede voye lajan ba ou, li voye chèche ou pito lè w vini pou w vin wè si se kòb li t ap ranmase atè. Paske bagay yo pa vrèman fasil pou yon moun ki laba. Paske ou pa nan peyi w e djòb liks yo pa pou yon Ayisyen, se pou pitit tè lakay yo. M vle ke nou isi k ap fè wanga kont yon fanmi n ki lòtbò k ap voye lajan ba nou k vin pa ka voye ba nou ankò, Nou isit tou kap fè politik pandan ke frizè nou, byè ladanl ap eklate tèlman yo fè nèj pandan ke peyi a lòk e anpil timoun pa ka al lekòl yo nan povwete ba yo vin vann pli chè. M dakò wi nou ap chèche yon solisyon pou Ayiti. Men mwen menm mwen vin pa kwè ni nan opozisyon an ni nan pouvwa. M vin pa kwè nan tou 2 paske tou 2 se vòlè. M vin pa kwè ladan yo. Kounya ou di Jovenel pa bon se vre. Li pa bon vre. Li fè yon seri de pwomès li pa ka atend yo vre. M dakò. Men kounya tou opozisyon an bezwen pran pouvwa. Lè yo fin pran pouvwa tout nèg ou wè k nan opozisyon an tout se kandida la prezidans. Lè kounya Jovenel vin kite l ba nou l ale eske Ayiti ke n ap ofri a n ap ka bay li? Eske Ayiti ke nou vle, nou n ap ofri pèp ayisyen an pou l ka enterese pran lari a? Eske lè Jovenel fin ale, n ap ka ban m Ayiti sa a ke m bezwen an? Lè Jovenel fin ale, m rete kwè tout nèg ou wè k nan opozisyon an, tout pral separe. Tout pral divize pou y al fè ti klan pa yo epi pou yo repran lari ankò pou yon lòt manifestasyon youn kont lòt. Tout bezwen prezidan alafwa. Pase yo tout gad nan almanak yo pa wè laj yo, yo tout di yo pral mouri fò yo mete non yo nan listwa, enben yap goumen pou yo tout prezidan pou yo pran kòb pa yo apre al fè bèl ti granmoun. Men èske nou tout ka prezidan ansanm? Yo wè 5 an twò long tou, tout nèg ta renmen prezidan. Jovenel, mwen m sim te Jovenel m tap fè yon deplase. Mwen m pa Jovenel non ni m pa phtk, m pa fè politik tou e tout ayisyen ki konnen m konnen m pa gen non nan kesyon politik. Se des analyses ke map fè menmsi Kèlkeswa jan w pale, byen ou mal l ap toujou fè w kan fache. Mwen menm m ap fè yon analiz. Mwen menm si m Jovenel m bay vag. Kòm si l bay vag, mwen menm fòk yo ta dakò m bon Jovenel ou mèt bay vag ou pa pral nan prizon ou pa pral an egzil. W ap ret lakay ou. Kounye a ou pral kwaze bra w pou w kite yo pran pouvwa a epi pou yo fè Ayiti vin Ayiti cheri ke nou nou y ap fè n dòmi reve a. Ou pral wè tout pral leve goumen antre yo tout di se yo pou prezidan tout ap di se yo pou minis enben ayiti pral non dezyèm batay y ki pap ka chita sou stabilite lè sa a mwen menm se paske m pou laj mwen m pa ka di sa pou yo ta fave yo si kounye a jovenel vin ale nou pa ka antann nou pou n fè ayiti bèl jan tout moun ta ka bezwen l lan kounye a m wè se ta mete nou tout nan yon bato m al koule l nan mitan lanmè. Se ta mete tout aktè nan opozisyon an nan yon batiman, al nan mitan kanal avè l ou tire nan batiman an, li koule epi a degaj yo. Si reken sove w ou vin atè w vin atè, sa k mouri mouri. Paske fòk Ayiti vin yon peyi, tankou tout peyi. Ou anndan batay li vin sa l ye jodi a, tout moun aksepte l. Men mwen menm m ap gade m wè tout nèg yo la bezwen prezidan ansanm. Pa gen nèg ki pral chita pou kite yon lòt nèg pase. Tout pral prezidan. Sa vle di non sèl ane a tout ta renmen prezidan li pa posib Jovenel se pa bonl bon non mwen m pa m pa Jovenel e m pa pou Jovenel m pa phtk m pa lavalas e si mwen menm m te nan ka epe a pa egzanp nan konsèy elektoral la m pa tap enskri ni lavalas ladanl m pa tap enskri ni phtk ladanl moun ki dakò ou pa dakò nou remèt ekri l anba live mwen la map t reponn nou. E map byen renmen di nou poukisa m pa tap pran ni lavalas ni phtk nan eleksyon ankò wi. Menm lè yo ta va al fòme tèt yo nan lòt non pati politik, nouvèl pati politik pou yo vin enskri, m pap gen pwoblèm non. E m pral di nou poukisa tou wi. E m tap pran RDNP, m tap pran Mopod, m tap pran yon bann lòt ankò. Sa yo nan radyo m konn tande yo, e pa mwen politisyen k konnen yo non. M pa konn kòman yo defini yo non, men m tap pran yo. E m pral di w poukisa tou.

tap fèl. M pa tap pran lavalas paske lè w tradwi lavalas li pa vle di anyen ke dlo sal kap desann ak tout kalite move bagay ladann. M pa ta pran phtk paske phtk pa sinifye anyen. Pati Ayisyen Tèt Kale, kès ke sa ve dir? Lavalas, qu'est-ce que ça veut dire? Yo pa ta ka bay anyen kòm bon rezilta paske yo pa pote anyen nan sa yo di a. Yon moun ki konn li, nan peyi moun konn li, yo pa t ap enskri yo sou non sa yo. Li gen dwa gen moun ladan l wi, men l pa gen yon non pati. Lavalas pa vle di anyen ke dlo sal, ke fatra. Phtk pa vle di anyen ke Pati Ayisyen Tèt Kale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nou pa wè yo pa vle di anyen, moun ki konn li yo. Men, M te kapab, pran, lè w pran rdnp, li vle di yon bagay. Lè w pran MOPOD, li vle di yon lò, yon bagay. Lè w pran AAA pa egzanp, li vle di yon bagay. Nou di se Artibonite en action. Li defini yon bagay. M bliye kòman e, e, e rdnp vle di, se, m pa konn, m bliye kòman l vle di, men li sinifi yon bagay. Men 2 sa yo, ou pa wè egzakteman ki sa k di ladan l. Ou pa wè egzakteman ki sa k di ladan l. Se de bagay imaje, si ou al pran imaj la, ou gade l, w ap wè egzakteman l vle di egzakteman sa l vle di an. Donk sa vle di nou nou bezwen goumen pou n gen yon peyi vrèman kote ke moun ka al lekòl alèz, moun gen dwa al lopital, aksè pou al lopital san w pa bezwen bat 18 kilomèt pou al lopital. Nou bezwen pa bezwen 18 kilomèt pou ale nan yon inivèsite. Nou bezwen yon peyi kote ki gen travay, ki gen izin k ap ouvri pou moun al travay. Nou bezwen ke gon boujwa ki pwòp ki pou kanpe avèk yon pèp menm lè wap pran sou li men poul jwenn posibilite li menm tou poul ka konstwi poul achte yon ti machin poul gen aksè a lopital e a ledikasyon men sa nou wè la yo se pa sa kap fèt vrèman se tankou m ta di w nou lage nan yon peyi ki plen dinozò e gwo ap vale pi piti. Nou bezwen soti nan sa. A se sou tout fòm fòk nou soti nan sa. Mwen menm sim Jovenel m bay espas la e m tap tann tou kisa yo pral fè. Eske opozisyon an vrèman pral ban mwen yon siksè? Eske vrèman nou tout lè Jovenel fin ale eske nap antann nou pou n gen yon prezidan? Eske se pa chak 5 an pral gen menm kouri monte desann sa? Eske nou tout ansanm bezwen prezidan? Eske nap ka chita poun gon minis? Hein? Eske vreman jistis lan li pral endepandan? M ta renmen konnen. Paske nan tout peyi du mond jistis endepandan. Se sak fè nan lot peyi ya rete minis, ya rete prezidan, ya rete nenpot ki moun. Men isi gen de neg. Si yo ta ban yon polisye yon manda pou al aretel polisye a ta pito fizye tèt li li pa pral arete moun sa paskel konnen li paka al kwaze ponyèt moun sa poul met minòt ladann li pa pral souli paske gen de moun ki depase leta se sa yo nou gen poun reflechi ansanm pandan nap poze pwoblèm maji a pandan nap poze pwoblèm politik la paske nou lye menm lè w di w pa fè politik men tout sa kap fèt. nan peyi a kòm politik ou ap peye yo ou soufri de yo e ou viv de yo an nou eseye pataje ansanm ok m pa m poko jwenn kesyon non phtk pou ayiti tou kraze ok gon moun ki di m pa byen site non l phtk pou ayiti tou kraze pa gen pwoblèm e se yo tout m vin pa kwè nan yo m pèdi konfyans. M pèdi konfyans paske m vin m rive nan yon sitiyasyon m pèdi konfyans. M pa ka konn kiyès pou m kwè ladan yo, si se phtk, si se opozisyon, pou m pa di Lavalas. Si se opozisyon an, si se. Epi tou, gen vòlè nan tou de kan yo. Ou wè sa m ap di w? Gen vòlè nan tou de kan yo. Ou konn sa Ayisyen gen lakay li? Nou menm an Ayiti, nou pa konn fè politik. Nou plis konn fè konplo. Se konplo nou fè, nou pa fè politik. Lè wap fè politik fò w dakò yo pale w mal. E se anndan mal ke yap pale w la wap jwenn tout posiblite pou ranje kò w. Kou yo pale yo mal, yo chèche yon nèg yo ba li yon jwen avèk yon mil goud oubyen yon san dola kèlkonk, yon senksan goud, lal touye yon moun ki ka sove yon pati nan nasyon an. pou mil pyas la oubyen pou 500 goud la, yo konn ba li 500 goud yon ti sak diri, yon po lwil, l al touye yon fanmi ki t ap di yon verite. Li lè, epi tou, lè nèg la retounen vin ba l repons, li fèmen baryè l, paske li pè nèg la, paske l wè l touye nèg la vre pou ti monnen sa a. Sa vle di, li pè tou pou l pa vin touye l, li menm ki te voye l la. Ou wè nan ki sò w ye? Fò w aksepte ke yo pale w mal, paske w ap fè tenten vre. Fò w aksepte yo di ou vòlè vre nan peyi sa a, jan w ap mennen peyi a pa bon. Ou pa oblije tiye moun pou sa yo di a paske se yon vrè, se verite. Men tou, moun ou tiye a, fò w konnen li responsab yon kantite lòt moun e li ede w jere pouvwa w la paske li gen yon bann moun ke li voye kòb ba yo e li konnen lè yo gen yon pwoblèm pou l ede yo rezoud li. Nou pa ka ap viv nan peyi toujou se eta m wè nou ye a m janbe anpil dlo sal pou m rive la vin fè emisyon m nan m janbe anpil chen mouri pou m vin fè emisyon m nan la m janbe anpil barikad pou m vin fè emisyon an la yo bay yon ti lè jodi a men yo pa leve bay yo nan lari a non yo ouvri yon espas lajè yon pikòp ka pase yon ti machin ka pase Se ladan l tout moto pase, moun pase, men pousyè k ap leve nan lari a ak tout ti zenglen boutèy yo, ou oblije mete linèt pou pwoteje w. M dakò se konsa yo ka revandike, men kounye a tout inosan sa yo k ap bare lari an, èske nou menm sektè demokratik la nou pral fè yo wont lè yo fin voye Jovenel ale? Èske sitiyasyon yo ap veritableman chanje? Èske se pa manti n ap ba yo pou yo riske kè tèt yo dèyè yon barikad? Èske vrèman yo pral jwenn chans pou yo voye pitit pa yo lekòl? Èske y ap vrèman jwenn chans tou pou y al travay? Èske y ap vrèman gen chans tou lè yo malad pou y al lopital? Se sa ki fè m vin septik, m vin pa ka kwè nan youn nan yo. Ou wè sa m di nou? E answit, nou fè anpil efò pou nou voye Jovenel ale. Jovenel siyen bon kontra li avèk Samael. Li siyen bon kontra li avèk Samael. pandan ke nou menm nap bay bèt Jovenel ap bay moun nap dim kiyès kap genyen nan batay la kiyès nou reyalize ki ka genyen batay la youn kap bay moun youn kap bay bèt ann gadel pou nou wè pouvwa pa konn inosan kèlkeswa pouvwa depi latè kreye pa gon pouvwa ki janm inosan sonje yo te di Jezi ap vini sou wa Ewòd lè sa e te Ewòd ki tap komande. Yo di, Gon yon wa k ap vini. Piske Ewòd tande gon yon wa k ap vini, l pa bezwen konn ki wa, paske se li k wa. Si gon yon wa k ap vini, pa ka gen de wa, fò l tonbe. Enben, Ewòd te oblije mete asasine tout tigason. Sa vle di, pou m montre w ke, e se yon verite k sove Jezi. Lè yo bare l, manman l avè l ap sove. Yo mande l, Kisa k nan men l la? Èske se yon tifi ou byen? Li di, Se yon tigason. Pandan ke se tigason y ap tiye, sòlda yo pa rete kwè. Si se te tigason, l pa t ap janm di l. Yo di, Madanm, retire kò w anfas nou la a. Paske si l te di se yon. Paske yo ko, li konnen se tigason y ap tiye. Bon, l di se tigason. Yo tou fè l pase. Yo wè se yon ransè. Donk sa vle di, pouvwa pa konn inosan. Kèlkeswa pouvwa, li pa inosan. Si nou menm nou dèyè pran pouvwa, fò nou mete n kòrèk, met kanson n nan tay nou pou n pran pouvwa. Se pa jan nou vle l la nap pran l. Henri Cha Clauzel ok bonjou bòs pam sak pase Clauzel nou gen kèk tan nou pa pale m nou pale depi samdi pase m panse nou pase nou pale depi lè a Marc Moïse èskew kwè vre Jovenel prale se sa m sot di w wi m fèk di l la m potko wè kesyon w lan non m fèk di l lap difisil pou Jovenel deplase. Pandan lap difisil pou Jovenel deplase an, lap fè 5 an lan tou nan bouyay. Lap fè 5 an lan nan tèt chaje. Li pap reyalize anyen nan 5 an, paske l pap janm jwenn poz nèg sa yo. Men anpil moun tou ap mouri sou kont sektè demokratik la tou. M pa konn kot sa prale. Paske gon ti madanm kap fè manje nan lakou lakay li, li gen 2 timoun ki chita kap tann manje al pran bal nan dèyè tèt li. Gen yon jèn gason ki chita lakay li, li pran yon bal nan bouch. Gen anpil moun ki mouri konsa la. Gen nèg ki kanpe sou do dal lakay li, ki pran bal. Sa vle di, n ap kontinye fè senkan, yon senkan, jan w wè l la, yon senkan, san ap koule ladan l, ke m te pibliye l deja sou Facebook, pou gen moun ki te wè l, Gad Michel te wè l. Ok, m reponn kesyon w lan wi Mak Moyiz. Trè difisil. Ok. Tilsenso di m poukisa pati mistik la, pati mistik pa ede nou fè batay la. Ebyen fò yo dakò nèg kap fè mistik yo pou yo fè batay la, ede sektè demokratik la fè batay la, fò n gen moun pou n bay. Fò n ka kenbe moun bay. Fò nou bay moun. Sa vle di. Espri a pral mande nou moun fò n bay moun e nou pa konn si son sèl yap mande tou Leonel e pon sèl li bay si n pa konn ki kantite yap mande nou fò n gen moun pou nou bay si n pap batay nap batay deran dan n konsa nap toujou viktim se moun pou n bay e sakrifis ki pou fèt menm pou endepandans nou te gen moun ki pase ok sa rive deja kote gouvèneman an deklare.

Ok wi ann avanse. Poze kesyon yo pou n avanse paske jodi a se m pa t vle vin fè yon emisyon. M pa t vle vin la a menm. E sa k fè n an reta. M pa t vle vin la a menm. Men fòk mwen vini paske anpil nan nou pral mande m kote emisyon an kote emisyon an. M di fò m vini. Men fò m di nou ke nou konnen anpil nan nou ki nan peyi etranje anpil bagay ap mal mache se paske gen de fanmi ke n pa kontinye voye kòb ba yo. Pase ke kou nou pa voye kòb ba yo ankò n pa fè transfè pou yo Yo enmi avè nou, e yo prè pou yo tiye n lòt bò a, yo prè pou yo fè tout kout espedisyon dèyè nou, yo prè pou y al nan bitasyon nou, pou y al atake nou. Sa vle di, pa gate yo twòp, toujou fè yo konnen lè w voye yon ven dola pou yo, yon senkant dola pou yo, pou yo pa rete kwè y ap genyen l lòt semèn ankò, lòt semèn ankò, lòt semèn ankò. Donk, sa ka rive m ba ou l la, sa ka rive m fè ennan m pa ka voye pou ou ankò. Si nou toujou kwè, fè yo konnen nou gen yon sous n ap founi yo, Se 2 enmi ke nap kreye. Pase ke yo tou chita yo pap fè anyen, yap tann pase yo konnen chak dat sa yo yap gon kòb nan men yo ki fè lè yo vin pa jwenn li yo fristre, enben lè sa yo fè kont kredi yo tou yo konnen kòb la ap vini li pa vini, enben se ou sèl ki pral peye sa nan peyi etranje. Bout bouji pap sispann limen kont ou. Sa vle di fò nou jere kesyon tout sa nap fè avèk yon moun fò nou fè li avèk yon mezi paske ayisyen renmen abitid. Ok nan sa kap rive. la. Enhen moutre m gangan yo pa antre nan batay la ok ou konprann sa ou wè batay kap rive la ou wè gangan yo pa antre ladann ou ka wè knva te fon ti parèt Mwen m tap koute youn nan nèg knva yo, yo pa pale yo pa pale yon bagay ki klè nan sa yo vin di nan nan nan revandikasyon yo. M tap tande yo sou radyo Zenith, yo pa pale yon bagay ki klè nan revandikasyon yo. E answit, se ta ati nasyonal la k ta dwe pale, se pa li k di anyen. Carl Henry Demon. Se pa li k di anyen. Sa vle di nèg yo ou wè yo gen lonbrik yo kache toujou, yo poko ap, yo poko ka parèt tèt yo byen. Enben, ou ta wè Senklou ta va pale yon bagay ni kòm Danti ta va pale yon bagay, ou pa, ou pa dekouvri yo pale yon bagay serye. Sektè Vodou a pa pale klè vre jan yo ta pale. Se kèk, ou konnen sektè Vodou a li divize an plizyè branch, gen kèk ti branch ki pale men moun ki pou pale yo pa pale. E yo konnen gen de bagay yo pap janm di. E sa m di nou. Yo pap janm di, paske se yo Jovenel itilize pou l reziste o pouvwa. Sa vle di nèg sa yo gen gwo lajan nan men yo, gwo sakrifis fèt, yo pa pral pran mikwo pou ankò pou yo menm ankò ki konn verite a se yo ankò k pral leve pou ede w fè sa. Kounye a ou vin remake yon bagay, se menm vodou k te goumen pou vin ba w endepandans la, se li menm jodi a ankò k ap k ap antire w. Èske w p wè sa? Se menm vodou k te goumen pou ba w endepandans la, se menm yo menm ankò k ap antire w. Sa vle di. Entans. Maji a kisa gen ladann? Se entansyon operatè la. Moun kap fè maji a se entansyon l. Se ki moun li ye. Yon moun ki di l se vodouyizan pa dwe aksepte okenn moun kèlkeswa nivo l fò w mete peyi w nan yon sitiyasyon de salubrite. Ou wè sa map di'w? Sa vle di ou ta sipoze rete neut oubyen ou antre nan batay pou sove Ayiti. Paske depi se vodouyizan ou ye se batay pou sove peyi'w. Se ou k goumen pou'l gen endepandans, se ou k pou goumen pou siveye'l tou. Mac Moïse, poukisa nèg opozisyon konnen yo paka voye Jovenel ale, Yo kontinye nan manifestasyon yo pa pran chemen dyalòg. Marc Moïse, m ap poze yon kesyon. Si w ta gen madanm ou lakay ou, lè w al travay, li chita l kouche a denyè jenn gason nan zòn nan. Aprè sa w vin konnen w kite avè l, li ta vin mande w tounen nan figi nan figi mesye yo la w ap tounen avè l? Nan figi mesye yo la w p ap ka retounen avè l paske yo pral ri w. Bal a rive twò lwen pou l gen dyalòg. Si yo dakò dyaloge a Jovenel, Jovenel pral enpoze kounye a sou yo. Y ap vin pèdi tout valè ke yo genyen, valè politik, valè imèn, yo p ap genyen l. Kounye a yo pral mache o peti pa devan Jovenel. M da, yo, yo ta dwe antre si yo pa ka voye l ale. Si yo konsyan yo pa ka voye l ale, yo ta dwe antre, fè pèp la antre, epi pou y al arete yo yo menm. Paske si yo p Se pa konnen yo yo konnen yo pa ka voye misye ale wi men yo oblije ret kanpe deyò a pou yo fè 5 an kanpe deyò a paske si yo rantre yo oblije arete si yo rantre yo pral sibi pèsekisyon menm lè yo toujou gen pèsekisyon an y ap oblije arete yo yo pral nan prizon enben yo oblije ret nan lari a an bandi pou yo batay pou Jovenel ale mwen m m di w si m te misye m t ap kite sa m ta prale mwen menm. Men fòm pa ta al ni nan prizon ni an egzil paske se pa sèl Jovenel ki vòlè menm nan ekip opozisyon plen vòlè ladann tou. Se yon peyi k chaje vòlè nan tout sektè yo sak enpòtan an se konsyans ki pou pran. Mwen menm si m tap fè yon bagay e pa sa m tap fè mwen menm Jovenel ak tout opozisyon an nou tap konsyan nou tout se vòlè Epi nou tap chita sou table ronde nap di ah ou menm ou vòlè 2 fwa deja monchè mwen menm m vòlè 7 fwa deja oubyen 9 fwa deja m vòlè 5 fwa deja enben nou tout se vòlè mesye ann bay pèp la yon souf ann aranje n sak pase pase pou n aranje n ann fèl mache nan pwochèn eleksyon kap vini m pa konnen kòman nap pranl paske pa gen moun serye menm pou ta mete prezidan ka epe pou fon bòn eleksyon toujou eleksyon pa janm ka byen fèt. M vin pa konprann anyen. Se sak, e paske m pa politisyen, gen de fòmil ke m pa ka jwenn pou m ba ou. M eseye kanpe nan juste milieu, m pa ka kondane youn ni lòt paske m wè yo tout se menm, yo tout sanble. Ou wè sa m di w? Yo tout sanble. E ki jij tou k pral jije? Jovenel ankò te di w ke yo fòse l nome yon pakèt jij kowonpi. Finalman ou pa konn sa, nan kisa m, nan kisa nou vle ye? Nou pa reyalize nou pa nan anyen? Se kòmsi se yon peyi, si se te pou mwen l te ye, mwen menm pèsonèlman, m t ap chèche yon. Yon moun serye m di ou mèt kenbe l nèt, m pa nan eleksyon, m pa nan anyen ankò. Yon moun serye. Men kòm isi prèske ou mèt pase tout moun nan paswa, yo anba paswa a rete nèf, pa gen anyen k ap sot tonbe, bon finalman ou vin pa konn nan kisa nou ye nou menm. Sa m ap di w la yo merite mouri nan tou de kan yo la a wi, paske m bay verite tou de bò. Men yo pa ka di kiyès mwen ye, si m se phtk ou si m nan opozisyon, yo pa ka di m nan tèl pati. Men, m bay verite a jan l ye, e ou menm k ap koute m lòt kote, fè analiz yo pou w wè. Si ou te phtk retire kò w, si w te lavalas retire kò w, te nan sektè demokratik retire kò w. Mete w enb, mete w nöt pou w ka wè sa k ap pase. Menm si tèl moun nan opozisyon se frè w, menm si tèl moun nan phtk nan pouvwa se frè w, retire kò w, ou pa gen frè, ou pa gen sè, ou pa gen fanmi. Gade pou w wè si gen moun serye la a. Gade pou wè gen k te dirije deja. Gade pou wè yo. Pou wè kisa kap regle. Si w wè se pa ti pèp sa kap soufri e ki nan fatra. E sak pase nou pa gen okenn moun ki vle vin ewo. Pa gen moun ki vle vin ewo, tout nèg vle konte konte konte ewo. Alò yo vle konte ewo men yo pa vle vin ewo. Yo ekri de fason. Wè pa gen nèg ki vle vin ewo la tout nèg vle konte ewo pa gen ewo mwen panse pou pou yo rezoud pwoblèm ayiti fòk chak lwa nan mistik la yo respekte tankou azakamede lwa agrikilti jovenel te dwe konpanse karavàn nan. avèl m pa konn si jovenel se vodouyizan trè byen e apolon azakamede tout moun konnen se yon agrikiltè ke l ye se yon nèg kap travay tè e mwen menm se jovenel ki fèm kòmanse al travay tè m pat konn m te konn fè ti jaden lè papa m potko mouri li te toujou konn fèm al sèkle kafe fè lòt bagay men m pat yon agrikiltè vrèman se sou jovenel lèm tande jovenel pale de agrikilti pou sa m tande misye di l pral fè M prese al anvayi tè. M gon de kawo de tè m m anraje ladan l. M leve katè di maten. M te gen menm e sa yo rele ekzema nan tout fant zòtèy mwen. M ap travay, m ap travay. M vin vye m pa sonje fè ni cheve m ni bab mwen. M ap plede travay. Paske m di pou lè Jovenel vin pote sekou bay kiltivatè yo, m ap tou jwenn, l ap tou jwenn mwen gen deja kòmanse. M pa janm wè pèsonn. Men chans pou mwen la nati pat kite m pèdi tan e m te byen pase. Pase lapli te tonbe anpil, m te fè anpil pwa, anpil mayi. M te gen anpil kafe, anpil anana. Jovenel pa vini, m pa jwenn li jiskaprezan. Pandansetan tou m pèdi tou nan kèk nèg tou nan opozisyon an ou wè a. Gen nèg nan opozisyon an k pase sou mwen deja wi. M fè eleksyon youn ladan yo. M di misye, m pa bezwen djòb leta nan men w. M pa bezwen oun dola nan men w. Lè w fin bon, w ap ban m de ponp pou m remèt oun asosyasyon plantè ke m genyen pou nèg yo ka travay tè e lè w ap tounen nan eleksyon, zòn pa nou an, ou pa bezwen vin a lajan, n ap responsab depans ou nan zòn sa a. Bèl wi. E jiskaprezan, manda yo pral fini la, m pa jwenn ni. E m egziste. Misye pa janm rele nou nan telefòn, nou pa janm zanmi tou. Tout patizan l yo ap fè gwo lajan. Yo di m y ap di, aa m ap di misye sa pou anyen, yo pase m nan jwèt. Genyen lè y ap bwè tafe yon kote, y ap site non m, y ap ri paske m te, yo rele m nèg ponp lan paske m te e ponp mwen te mande. Gen youn ki di, a, lè gen reyinyon politik kounye a, m p ap envite w nan reyinyon politik non paske lè w rive se ponp ou pral mande. Epi nèg ki te di m sa a, papa l se recho papa l konn fè. Papa l te vin mouri. M di misye, vini m pale w. Sa k fè m mande ponp, se paske papa m se te kiltivatè l te ye. Men m sonje papa w te konn fè recho. Poukisa w pa di senatè a achte kèlke tòl pou ou koupe pou fè recho? Yo pa, li te wont, li vire l ale. Sa vle di yo pap envite m paske se vye ponp m pral mande. Men si m t ap mande bal a 9 milimèt, yo t ap toujou rele m chak jou pou yo di m èske bal mwen yo fini deja. Oubyen si zam mwen an pa mante pou l ta fon gresi. Men piske m mande ponp yo wè m sonnen ki pral endepandan. Pase osito ke m pral travay, m pral awoze tè m ap gen danre pou m vann, gen de sèvis yo p ap ka mande m ebyen lè sa m p ap disponib yo te chwazi pa reponn a bezwen m yo. Ebyen depi lè a m ret trankil e se jodi a m retounen nan pawòl politik. M te sispann fè sa. Paske m tè m yo la, m gen tout tè m yo gen rivyè, m gen 5 awo tè ki gen rivyè. 5 awo avèk rivyè. M gen demi kawo kole avèk sen kawo a ki gen rivyè. M gen de kawo ke m ap travay aktyèlman la ki gen anana, kafe ladan l. M gen pwa kongo ladan l la ki gen rivyè. Men rivyè la on ti jan ba, fò m rale dlo a pou m voye l monte pou m ka mouye. Enben yo pa t dakò reponn avè m, paske sa a pa bon pou yo. Yo pa abitye a nèg ki janm mande yon jan de bagay konsa. Yo jwenn nèg ki ka di yo, apre eleksyon wap banm yon fizi, wap banm yon bwat katouch. Yo pa, yo jwenn nèg kap di yo monchè fèm kado mil goud chak semèn yo voye yon mil goud nan anvlòp ba yo. Mwen mpa bezwen nèg fèm kado mil goud. Mpa bezwen nèg banm zam. Mbezwen yon zam ki rele ponp kote kem ka awoze tè poum. Dayè, tout nèg kap rim pou sam te mande a, kwèm si w vle, si w pa manje maten an ou tankou yon poul kayèt. E manje w ap manje a, avan w al bwè tafya nan lari a, w al fè frekan an, se yon kiltivatè ki fè l. Manje w wè k ap soti nan tout peyi dimond yo, se blan an ou wè ki pwòp anpil la, ou di k pwòp anpil la, se yo ki plante l, k ap mete l nan sak, ki voye vin vann ou isi. Se kiltivatè yo rele. Ou wè sa m di w? Donk mwen menm, l ap difisil pou yon politisyen serye. jwenn avèm paske blofè yo pap kite rive sou mwen paske lè nèg la rive sou mwen epi yo voye patwòl al gad teren an wi nèg nan patwòl al gad teren an vin fèm de pwomès de bagay al gad tè a avèm ou wè sam di ou yo remèt mwen òm politik sa mwen sèl avèl nou fon jounen nap vire nan mòn nan ap gade ansanm wi. Men kou l fin li fin eli, nèg yo sere l nan yon pyès kay. Se youn k ap tcheke lòt k ap di, A, entèl la a wi, entèl la a wi. Men mwen menm m pa ka konn si l te vin nan zòn nan non. Paske yo gentan konnen bezwen m genyen an se pa mil goud. Se sa yo pou n reflechi. Moun serye pa gen plas yo ann Ayiti. Se yon peyi fò m di w verite pap ka pale ann Ayiti ankò. Yon moun k ap pale verite ou pral nan simityè. Paske verite pa pale isi. Se nèg kap bay manti ki ka kanpe la. Se nèg kap vòlè moun, kap met men anba kou ti malerèz ke lèl sot vann nan mache ki ka kanpe la. Mwen panse se pa Jovenel pwoblèm nan. Paske li se Jovenel ki te pwoblèm nan li pa tap prezidan toujou. Prezidan gen anpil priyè avèl. Sa ka rive, si ou pi konnen misye pasem, sa ka rive ou konnen ke misye gen anpil priyè avèl ki fèl ret la. Sa ka rive. Pase sim diw e pa vre, konnenm se nan opozisyon m kanpe ou byen m son lòt. M pa ka diw se manti ou fè. Pase m pa vin pou m demantiw, m pa vin pou m soutniw ni demantiw. Sa kapab rive sa w di an. Men mwen ki pa renmen traka, m tap gentan sispann sa. Paske m pral di w sa k rive m avanyè avèk yon nèg ki lòtbò. Misye lòtbò, m te di nou sa deja wi, misye te pati, li pa t gen kòb pou l te vwayaje. Misye te fè demach li, fè demach li, l rete l wè l jwenn lajan nan fè jèn li, nan fè lòt bagay li, nan fè demand nan bounda bwa l, li jwenn posiblite, l antre Nouyòk. Lè l rive yo fè l fè kòb, li fè yon gwo dans ann Ayiti. De nèg echwe konsa deja. M gen Bèna Somèvil ki yo kokobe l konsa deja ann Ayiti nan vin fè dans li. vin rekonpanse. Misye vin an Ayiti vin fè bagay li, fanmi l kraze bounda l, yo voye bagay yo tounen dèyè l, misye tounen alagraba. Men misye tou son enbesil. M pral konprann li sou pawòl. Misye pale avè m, m wè seremoni an te mal fèt, m refè l pou li. E avèk videyo, m refè sa k te manke yo. Kounya, misye ta sipoze degaje l ekonomize travay pou l reyisi. Men lè w nèg ap fè mistik, ou fèt pou gon chanb endepandan ki pa gen pil moun ladann. Paske mwen menm mwen gon kay ki pa gen moun ladann se mistik ke m fè ladan. Misye rele m li di m ke a m poko wè anyen chanje non. M di misye men pou bagay yo chanje pou ou se miltipliye pou miltipliye kontak ou, chèche bon dyòb epi travay, ekonomize pou reyisi. M di misye m ap ba w yon resèt. Li di m monchè li pa ka limen limyè lakay li paske li pa poukont li nan espas ke li a. Li pa ka limen menm yon balèn lakay li. M di misye men sa w ka fè, chèche travay pou w ekonomize pou w jwenn kòb pou w ka lwe yon chanb kote ke ou menm sèl, avèk sa mwen menm avè w nou ka fè yon bann bagay. Men si nan ka ou ye a ou gen anpechman gen de bagay ke w p ap ka fè. Lè misye ekri m pafwa m okipe M ekri misye m di l mwen okipe. Misye di an kounye an ou vin pa ka pale avè m ankò, ou vin pa ka pale avè m ankò. M di misye w konn sa k pase, m reyalize w se yon frekan. Paske gen anpil moun ki toujou ekri m oubyen k rele m lè yo ekri m yo wè m m pa ko reponn yo, yo bipe m. Yo wè sa pa mache yo kanpe yo tann mwen. Paske lè m lè m online w ap wè e lè m pa online ankò w ap wè a kilè m te online. M di misye, monchè m reyalize ke w se yon frekan, pa ekri ni rele sou telefòn mwen ankò. Pa ekri ni rele sou li ankò. Misye kontinye ekri m. M di misye, kòm, selon tenb vokal ou, m reyalize w pa t yon nèg ki t al lekòl lè w te ann Ayiti. Ou pa gen yon edikasyon ki fèt. M padone w, men pa ekri sou telefòn mwen ankò ni rele sou li. Mèsi bokou. Kounya la misye wè map touche santiman l, li di m bay. M gen moun ki tap annik bloke misye, m pa bloke l jiska prezan. M ka vin bloke l wi men m poko bloke l paske misye ret nan wòl li, m ret nan wòl mwen. Enben si m te Jovenel m tap bay vag. M tap bay vag yon fason pou mwen pa e pou m ba yo peyi a pou yo fè yon bagay serye avè l. M tap kite yo fon bay sere avèl paske si yo fon bay sere avèl jovenel ap jwil tou e lap bon pou nou tout paske nou tout se ayisyen e gon pakèt kesyon genlè m pase sou yo m pa reponn salut maître yon moun ki gen chans lou kisal dwe fè poul solisyone yon moun ki gon chans lou kisal ka fè mèsi misye kase bagay politik la m byen kontan mèsi difèt ke w kasel Robenson. Ou gen kèk jou ou pa vin anba ou pa vin nan live mwen yo. Si ou konnen Jackie m pa wè kantite moun ki nan live mwen apre moun kap ekri yo li pa monte non sou ekran an. 42. Ok a 42 e men l pa monte sou telefòn mwen. Wi misye di e yon chans ki lou son moun ki manke yon ti senp bourad e tankou yon machin motè l bon tout bagay li bon men l pa gen batri Li jis bezwen yon pousad, yon ti bourad epi pou l kozoung li pati pou l pati nèt. Sa vle di se yon langaj ke m ba w la a wi. M panse ou konprann. Yon ti bourad ou bezwen anplis. N sot ehe pou n jwenn video ok. Pataje wi epi n ap voye lyen an ba yo tou. Fè sa tou wi N sot si w gen moun w ap voye yo voye ale. Ban m tcheke toujou gen de kesyon ke la m poko reponn. Sa k pase Ayiti trè trè fristran. Sak pase Haiti très frustrant Humm yo di men ane a pap fini ane a ap fini se moman kote anpil moun ki pap viv Haiti ta swete rive al wè fanmi yo ak zanmi yo wi mwen m pa konseye yo sa se Derazen ki di sa Derazen m konnen w fou pou ta vin wè fanmi w e M pa konseye yon nèg desann èpòt la. Ayewopò Tousen Louvèti, m pa konseye nou paske gon Ayisyen k fèk antre la semèn pase an, yo pran valiz la nan men l. Li di yo, mesye nou mèt pran valiz la men ban m paspò a. Nèg yo di, paspò? Ou pa t ap ri m? Enben nèg la alèz, li pran valiz nèg la nan men l men paspò a l pa ba li. Donk sa vle di ou ka rive èpòt la la yo fout sezi bagay ou, yo pran paspò ou, yo pran bagay ou, yo lage w la. Ou al fè yon bann lòt demach. Mwen m pa konseye yon nèm. Tout nèg pran lari kounye a ap tout zam legal kounye a la. Nèg ki te gen vye zam wouye tout mete yo deyò wi. Banm gade si gen bat reponn. Lè a rive Jacki. Lè a rive mezanmi e al like konbyen moun ou wèm genyen nan live mwen? 36 M swete li te nan 40 konbyen 42 M swete 42 moun sa li al abòne M swete 42 moun sa m gen 42 like M swete 42 kòmantè menm lè m pa fin gad tout map al gade yo fè kòmantè yo map al gade yo Se te konsa emisyon an te ye jodi a, se te pale de tout bagay agriculture mistik e de tout sa k genyen nan vi a k ap toumante nou. Malerezman lè nou kout, nou konnen l deja, nou pa t ka fè tout ba ansanm. M swete ke Bondye pwoteje n ni laba ni isi, pou okenn malè pa rive nou pou n ka toujou nan live mwen yo chak samdi a nevè dizè, yon fason ke pou nou ka pataje ansanm. M kwè samdi n ap pale mistik nèt, nou p ap pale politik ankò, paske se pa domèn mwen, sa ka rann ke m nève e malelve. N ap rete nan mistik nou, n ap pale de maji nou, de lòt afè nou, de sa n gen bezwen.